konnen an paske nou pat e ou gen dwa pat disponib anpil respè pou ou zanmi anpil respè so nou pral nou pral ale nou pral ale yon moun ou ka toujou ede nou patajel ede nou patajel paske gen anpil bèl bagay ki pral sòti gen anpil bèl bagoun bagay ki pral sòti san san ou menm. San ou menm nou pap ka fè yo. Paske fò nou bezwen, fò nou jwenn atansyon ou, fò nou jwenn pataj ou. An ok zanmim, pa gen pwoblèm zanmim, pa gen pwoblèm. E ou fè sak nesesè a ka menm ou pase. Pase ban nou love la kamen ou pase ban nou nou apre nou vreman apresye sa nou vreman apresye sa paske e a chak grenn moun menm lè moun nan e pasel pasel pou te salyew selman fòw respekte sa paske e pa tout moun ki ki sou ede moun konprann se pa tout moun ki sou ede moun alò e se pa tout moun ki sou ede moun alò si w jwenn yon moun ki vle. Papa ansanm avè w ki sou live nan ki ap pase nou gen Oscar nou gen yon pakèt lòt moun ankò nou gen tonton sifwadyè yon pakèt moun ki kanpe la ki kanpe tòf ansanm avè w fò w bay sa respè fò w bay sa anpil anpil respè ou konprann sa m di w la paske moun nan se yon tan l pèdi ansanm avè w menm jan w ap pèdi tan an li la ap pèdi tan Christo viene Christo viene. Nou apresye sa anpil zanmim nou apresye sa anpil ou toujou la e ou la ansanm avèk nou nou di anpil love pou ou ou la ansanm avèk nou la sipòte nou toujou la tou pou nou sipòte w tou kèlke swa sa w ap fè a nou la avè w pou nou sipòte w paske se pou sa n ap travay paske e jèn kore jèn ou gon chanèl youtube e nou konnen nou pa fè sa pou lajan men nou jis fè l kòm. Nou bezwen amize nou pase si chak jèn fèl konsa tou nou tap gen mwens pwoblèm se lè w gon chanèl youtube e swa ou pibliye feyton sou li swa ou travay yon lòt fason sou li e ou diminye nan pwoblèm ou diminye nan pwoblèm yon lòt moun. Yeah, m di moun yo fèl, men e Christobiene di moun yo fèl mache pou nou paske nou bezwen, nou bezwen sa, nou bezwen pataj yo, nou bezwen pataj yo pou moun yo ede nou fè sa mache. Paske se jèn nou ye, nou pa vle rete imobil pou nou, depi nou pa t on wòch, se pa on wòch, se pa on pye bwa nou ye, nou la, nou gen talan, nou gen talan, nou dwe. E travay ansanm avè l. Travay, pase don an e ou fèt avè l. Ou fèt a don an e ou menm ki pou travay avè l. E ou menm ki pou travay avè l. Nou chwazi fè l. Nou chwazi travay, nou chwazi e fè moun yo souri. Nou chwazi fè moun yo souri. Se yon gwo bagay li ye. Paske sa nou ap fè a la, e pa sèl nou menm li ka ede, li ka ede lòt moun tou. Paske lè yon moun mouri, tout sa l te fè yo, tout ap rete pou fè moun ri. Men moun nan deja mouri deja. Gen moun ki gen nenpòt 10, 15 an, 20 an, 30 an mouri, men sa l te konn ap fè yo, yo ret la. Gen lòt moun k ap souri de yo. Li fè gen moun ki, tankou gen yon mesaj, gen yon konsèy yon moun t ap bay sou YouTube. M te gon pwoblèm ki tap trakase m, m annik ap tande l sèlman. M vin chanje. Konprann? Sa vle di tout sa n ap fè yo, yo ka itil yon lòt moun pou demen. Si w ede m, se pa met nan tèt mwen, nan tèt ou sèlman w ede men w ede yon pakèt lòt moun ki gade yon videyo moun nan souri. Konprann? Ki gade yon videyo l souri. Sa vreman fè nou plezi. Ebyen zanmim yo nou kontan fèl mache fèl mache patajel avèk yon zanmi w yon fanmi w e nou di w anpil mèsi anpil mèsi anpil anpil mèsi nou te la ansanm avè nou nou prale anpil love pou nou nou prale paske e lè a gentan rive nou gen anpil lòt travay pou nou fè lè a gentan rive deja. M te sipoze ale deja m te sipoze ale deja m te sipoze ale deja.